Bon, an nou ba w detay non. Ou sou pi gwo rezo enfòmasyon an. Yo rele m lòm entrepid la. Ou sou Ayiti Kiskeya, kontinye like, abòne, kòmante. Paske lè lapolis la fè yon bagay ki bon, fòk nou wè l. Gen anpil bon polisye k ap goumen. Operasyon k ap mennen nan mo n ap pale la nan ba Dèlma, nan santre vil de Pòtoprens, nan Belè, Lasalin, Tokyo, fòk nou remèsye lapolis. Menm jan tou, mwen konsyan osi, gen travay k ap fèt la, se travay ansanm de mèsenè Erik Prince yo, mèsenè ameriken yo, ki anndan peyi a. E, pou m klè avè nou, gen anpil polisye ki nan sa k pa bon, e sa k fè, mèsenè kolonbyen yo te refize kolabore avèk polisye ayisyen yo nan operasyon k ap mennen nan moman n ap pale la a, sitou nan zòn metwopolitèn de Pòtoprens. Alò, an nou antre dirèkteman nan nòt pou laprès sa a ke lapolis bay byen avan nou ba ou plis detay sou ansanm de dòtre pwen k ap domine aktyalite a pandan jounen jedi 8 janvye 2026 la. Yo rele m nan Metripid la. Operasyon polisye nan Dèlma 2, gen materyèl ki sezi. nan baz gang yo, tankou daprè sa lapolis nasyonal Dayiti fè konnen, yo di nan yon operasyon yo mennen nan sware mèkredi 7 janvye 2026, yon operasyon sible nan Dèlma 2, nan yon zòn idantife kòm repè pou chèf gang kriminèl denome Krache Dife, ki koni sou non Jan Gardi. Lè yo pale de chèf gang Kraze Dife a, se nèg sa yo rele Jan Gardi. Misye rele Jan Gardi. ki fini pa y. Se towo sa a ke lapolis te mennen yon operasyon nan fyèf misye sòti yè swa pou rive jodi jedi 8 janvye 2026 la. Okou de sèt entèvansyon, fòs de lòd yo rive pwosede avèk sezi yon enpòtan lo de materyèl taktik lapolis, don ladan yo gen plizyè zam loud. man ok trè trè trè lou ay dè gen zam dè yo menm gen zam de gè yo sezi pou nèg sa yo tou daprè sa la polis la fè konnen gang yo konn abiye avèk ansanm de materyèl sa yo epi moute yon machin san plak pou kidnape moun sou non la polis na kontinye ba wou detay pami materyèl ke yo sezi. E zanmi entènot Ayiti Kiskeya nan kad operasyon sa a, Lapolis Nasyonal Dayiti atravè Dicop ki se Direksyon Kominikasyon Polis lan, yo fè konnen ke yo di laprès yo jwenn 5 radyo de kominikasyon, 5 radyo kominikasyon Lapolis lan ke gang yo pran l swa nan moman yo te kraze plizyè sou komisarya avèk komisarya andan peyi a, nèg yo te konn e vòlè plizyè bagay kòm materyèl ke lapolis konn kouri kite. Yo rive sezi tou pou gang yo 2 bonbòn gaz lakrimojèn, 4 jile parbal, daprè sa lapolis la fè konnen, 4 jile taktik, 4 chajè pou fizi M 14, 2 plak balistik, 4 inifòm CIMO, nan 4 inifòm sa yo, gen inifòm CIMO, gen inifòm CAPTIM, gen inifòm udmo, gen inifòm USGPN, ki se Inite Espesyalize nan Palè Nasyonal. Yo rive sezi tou 2 fizi daso M4. 2 fizi kalibre 12, yon so de minisyon 5 pwen 56 milimèt, se sa yo sezi, yon jile avèk lenskripsyon de près. Sa vle di ke gon jile yo sezi, se yon jile pou jounalis ke l ye, oubyen pou laprès, oubyen pou kouvri evenman pandan gen yon operasyon. ke gang yo te rive pran. Men jiskaprezan, lapolis pa di ki bò gang yo te pran l, e yo pa gen detay sa tou, pou m klè avè nou. Men, nan menm nòt sa a, m ap gade sou zye m la, nou kapab gade ansanm avèk mwen nòt sa a pou laprès ke lapolis lan pataje, yo di, Operasyon sa a enskri

Tankou, lè bay de zòn sou tansyon, nan pè de zòn wouj yo, tankou, Tokyo, lapolis ap frape anpil yèswa la nan Tokyo, lapolis ap frape anpil tou Lasalin, Belè, Dèlma 2, Dèlma 18, Dèlma 10, Dèlma, yo, se nan menm kad sa gang krache dife a pèdi sòlda, misye pèdi anpil nèg. E, maten an m te esplike nou deja nan yon premye senaryo, Gen plizyè gwo bon de nèg tankou tankou Pimpim, Pimpim pran bwa, ti gason misye pran bwa, tout nèg sa yo pran gwo kou. Men pou m onèt avè nou, zanmi entènot Ayiti Kiskeya, se pa sèlman lapolis nasyonal Dayiti ki sou le tèren k ap travay. Gen task fòs lan ki konpoze de lapolis e mèsenè Ameriken, san oubliye yon ansanm de manbre o nivo de la primature. Genyen tou yon gwoup nèg ki genyen zam daso nan men yo, ki se mèsenè ameriken ke yo peye nèg sa yo byen chè pou goumen. Nèg sa yo genyen ansanm avèk yo plizyè moun ki ap ede yo, sa nou rele yo gid, nan kad operasyon, k ap ede yo idantifye Kèk zòn ki se zòn de non dwa, zòn kote gang yo kapab sèvi kòm kachèt pou touye manb popilasyon an. Nan moman menm n ap pale la, sitiyasyon an pa fin kòdyòm ditou onivo de Belè. Anpil moun Bèlè ap kouri kite blòk lan parapò avèk operasyon k ap mennen la. Nan imaj mwen sot pibliye sou Telegram Ayiti Kiskeya a, maten an, nou kapab konstate gen anpil inosan k mouri tou. Gen de jèn fanm m ap gade k mouri, gen yon anpil ti granmoun, timoun ki mouri tou, moun sa yo mouri nan sa nou rele viktim kolateral, swa gang ki touye yo, swa se bal mawon, bon, sa pa ka bal mawon, gwo moun m ap gade k atè a la, sa pa ka bal mawon. Men, li ka sanble tou tankou yon moun ki ap pran lafuit, Menm jan avèk gang yo, paske lè yo, lè lapolis rive, gang yo pa pot kanpe. Mwen menm mwen al kouvri operasyon deja, mwen wè kote lòske polisye yo rive, bandi yo pa pot kanpe, y ap riposte. Men nan ripòs lan, yo konn touye ansanm de moun ki te kowabite ansanm avèk yo, epi pou lage chay la sou lapolis. Epi, yo konnen trè byen, militan dwa moun yo, moun nou di ke swadizan k ap drese kesyon dwa moun anndan peyi a, yo pral vini avèk de rapò pou di lapolis touye kèk de twa endividi, moun sa yo pa move moun, men se pito yon ansanm de inosan ki koabite anndan gwoup gang yo. Alò, ou menm k ap swiv nou kounye a sou Ayiti Kiskeya, ou genyen pou di nou, daprè ou menm, èske yon moun ki koabite avèk gang se gang? Èske yon timoun ki genyen setan, uitan, anndan geto a, èske se li ki met tèt li la, oubyen èske l te, èske l gen yon responsabilite? Sa a enpòtan. Menm si m konnen trè byen tou, mwen, mwen vle pou nou mete fanm yo de kote, paske, wè medam yo, yo pi frajil ke mesye yo. Medam yo, se yo menm ki jwe wòl antèn anpil fwa. Al achte bagay pou mesye yo, se yo menm k ap fè zong mesye yo, penyen cheve yo, fè yon pakèt bagay. E sa k fè, lè lapolis ap demantle nèg sa yo, ni fanm, ni gason, tout ap tonbe anba bal, swa nan echanj, je ne sais pas. Tankou nan Bèsi dènyèman. Jodi a fè 3 jou, Lèbay de Bèsi se yon zòn ki twouve l antre Akayè e Kabarè. Lapolis fè konnen gen 6 prezime kriminèl ki te pou tèt yo vini. Pami 6 prezime kriminèl sa yo te pou tèt yo vini an, gen 3 ladan yo pran bwa kale. Lòt 3 yo nan Mannapay la y ap reponn kesyon fòs de lòd yo. Metenan, m pa konn nan ki objektif 3 sa a tonbe, lòt 3 a yo kenbe, nou pa konnen. Men, se te yon siskriptè te vini, yo depoze zam, swa pa lapè, je ne sais pas. Men gen yon lòt enfòmasyon mwen kap sikile, enfòmasyon ke nou menm nan Ayiti Kiskeya nou pa konfime l. Yo fè konnen ke genyen ansanm de gwo bwa anndan gwoup teworis gang Viv Ansanm nan, tankou Babekyou e tan dòt toujou, Mikanò, Souraf Jeremi, n ap pale de Jouma. Ok Jooma tout nèg sa yo te gen lide pou pot tèt yo nan dcpj sof ke yo peur yo krent wè m pa di pè non m di yo peur peur yo peur pou dcpj pa egzekite yo pou lapolis pa touye yo bon son enfòmasyon nap rete swiv sof ke mwen menm pèsonèlman m pa nan dyalòg avèk gang m toujou fè pledwaye sa Pa dwe gen dyalòg avèk gang. Gen de bagay, swa nèg la asepte depoze zam nan, li depoze zam nan, aprè l fin depoze zam nan, nou ap konn sa n dwe fè avè l. Oke, swa jije l, sa vle di fò nèg la, nou pa ka kouri touye l, fòk li di kilès moun depi kòmansman jis nan moman n ap pale la k ap finanse l, kilès moun ki otè entèlektyèl la, kilès moun k ap dikte yo kilès moun ki jwe wòl pou yo onivo de rezo sosyo e kiyès moun tou ki jwe wòl pou yo, ki jwe wòl entèmedyè antre leta a, paske lè m di leta a, paske gen yon pakèt nèg ki te pase anndan leta a ki nan gang. Sa enpòtan. Antouka, n a kontinye swiv pou ou aktyalite a, men jan n sot di sa talè a, lapolis di yo rive sezi plizyè materyèl lapolis tankou 2 M4, 2 fizi kalib 12, minisyon, ekipman taktik, inifòm dans yn baz de gang krache dife, ebyen lapolis lan kontinye ap travay pou l wè kòman l kapab jwenn yon bout avèk gang viv ansanm Nan moman menm nou ap pale la a nan Dèlma 2, lapolis a fè yon gwo pote boure nan Dèlma 2, daprè sa lapolis Dayiti fè konnen atravè Dicop ki se Direksyon Kominikasyon Polis Nasyonal Dayiti. Ou sou Ayiti Kiskeya, wi nou se Kiskeya, nou se gwo rezo enfòmasyon an, yo rele m Lòm Entrepid la. Mwen la pou mwen kapab pataje avèk nou dèz enfòmasyon sansib, dèz enfòmasyon ki. ap fè la une de l'actualité sitou jodi a ki se jedi 8 janvye 2026. Ann gade video sa a, Operasyon polisyè nan Dèlma 2, Lapolis Nasyonal Dayiti nan yon pòs ke yo fè sou kont Facebook yo, yo di yo mennen gwo operasyon nan Dèlma 2, plizyè zam, inifòm lapolis tankou udmo yo rive jwenn, bon n ap vin ba w detay sou sa paske Gang krache dife te genyen sou kontwòl li oubyen te genyen, te sezi oubyen te rekipere plizyè inifòm lapolis, kaskèt lapolis, e parabal lapolis. Lapolis rekipere plizyè ladan yo, daprè sa lapolis lan fè konnen atravè yon nòt de près ke Dicop bay. Lè nou di Dicop, nou pale de Direction de Communication de la Police. Oswa Ayiti kis ki a gwo rezo enfòmasyon an? Nou la pou nou baw detay. Ann gade imaj sa ansanm avèk mwen. Sa se imaj ansanm de ekipman lapolis ki yo jwenn nan fyèv gang krache dife.